Kisa ki anpeche ke nèg yo la? Bon mwen map pale avèk regroupman patronal la, map pale avèk asosyasyon patronal les plus importantes de ce pays. Sa k anpeche ke nèg yo met tèt yo ansanm yo di bon mesye ann envesti yon kòb, ann konpile des ressources pou ke nou pèmèt ede leta abòde kesyon sekirite a. Gen de firm de sekirite prive o nivo mondyal, nou ka angaje yo, wi an respektan de nòrm, men nou kapab angaje yo epi nou rezoud pwoblèm sekirite a isit wi, kisa nou pral fè la a? Kot sa k gen la a? 27750 kilomèt kare? Lè pou nou touye yon prezidan, nou ka mete de milyon ansanm, men nou pa ka envesti milyon pou nou sekiri, alò pou nou kreye yon minimòm. E l ap bon pou yo? Lap bon pou yo wi lè konsa. Men yo pa vle l.
Yo pa vle l.
Yo pa vle l paske nèg a pi alèz nan kontrebann la. Nèg a pi alèz nan vòl la. Nèg a pi alèz. Yo pa vle l. Map raple m Boulos Reginald, Reginald Boulos de ansyen de MTV Haiti. E bon m oblije di ansyen paske misye rete kò l nan bagay sa. Misye di Li menm lè yo vann 300, 400 machin, jiska 600 machin an Ayiti par ane. Laba an Repiblik Dominikèn, menm konsesyonè k ap vann menm pwodui avèk yo ap vann 6, 7 mil machin. E se sa, e se la m t ap prale. Se kestyon sa a m t ap pral eseye gade. Ou èske ou konprann sa sa vle di? Èske Reginald.
Men a pa rantre nan lojik sa a. Fò l ka tou vann machin a bandi, lajan likid. likid.
Eske Reginald dakò komsi peyi a se konsa menm li dwe ye? Eske konsesyonè Apollo Motors tout lòt ki genyen yo aksepte finalman se sa kon peyi? Kòmsi èske yo pa gen okenn pwoblèm? Donk se e sa k peyi. An nou di plis jeneralman Cliff, m p ap koupe w lapawòl twòp non, regwoupman patwonal la pa egzanp, dènyèman k sòti nòt lan, asosyasyon patwonal apre yo, Amcham notamman, ATH, paske w wè la a yon peyi mesye, touris pa ka antre la mesye. Aa nan, e moun nan nò k ap sekwe kò yo la. Kòman rele madanm nan, kòman, Raina Forbin, ki, ki, pa, pa, pa, bon, bon, fi, bon. Ekskize m wi m pa gen mo alò an ou mèt avanse pa plis. Donk m pa bezwen di anyen. M pa m pa wè mo m pral ak. Nèg yo pa ka di ki sa y ap fè de manyè. Sa k ATH a jounen jodi a. Ki sa k ap y ap fè de manyè konkrèt pou yo. On sèl nèg wi k mete moun ki nan tèt ATH a an Ayiti. On sèl nèg wi. Li knnen anyen bank twa ou kat otèl nan nan rejyon metwopolitèn nan epi l deside se li k pou mete moun ki pral nan tèt ATH a wi. Ah men son betiz. Donk nèg yo pa gen pwoblèm. Son betiz. Wap avanse, se pou m di w ann gade. Se ke patwonal sa a pa gen okenn pwoblèm. Wi, wi, wi. Se e sa k peyi. Sektè bankè la, li aksepte e konsa. APB. Bank yo fonksyone nan se do peyi. Donk nou pa gen pwoblèm mesye. La bank se konsa l fonksyone. Se li k fè enterè yo. Jan nap fonksyone a e li k fè afè yo. Sa vle di nou pa gen enterè pèmèt ke gon kouch sosyal ki emèje pou gen plis lajan nan men yo. Ki ta sipoze pi bon pou yo. Ki ta si, nou pa gen pwoblèm sa a? Non yo pa nan fòmal.
Yo pa yo pa nan fòmalite a, yo pa vle vin fòmèl. Donk nèg kap vann machin, paralèlman ki gen ponp a esans, nou pa gen yon pwoblèm ke se konsa pou l rete? Li pa tap pi bon ke plis moun ka gen posibilite pou achte machin? E commande de gazoil kèlswa sa nap fè a li fèt bokou pli fasil, bokou pli vit, a yon ritme bokou pli repete. Nou pa gen pwoblèm sa a. Sa vle di nou aksepte ke n gon peyi avèk gang. Kòmsi le devenir de l'Haiti que nous revons tous. Se konsa l dwe ye. Donk pa okenn pwoblèm ke Ayiti a mèt ret konsa pandan 100 tan ankò. Bon nèg ap ganye vil ladann non. M pa ka konprann.
Èske vre Ayiti a mèt ret konsa pandan 100 tan? Bon si nou vle moute pran mikro pran radyo di pa gen pwoblèm ayiti a mèt rete avèk tout gang li yo se konsa peyi dwe fonksyone dayè tout kote n vwayaje yo nou pa menm anpil nan nou pa menm ayisyen kote nu soti nan peyi nou an nou rann nou kont ke tout peyi kap fonksyone nan lemond li fonksyone avèk gang donk se gang ki pou mèt li fonksyone nou pa gen pwoblèm a sa
kòmsi jan mwen ap bat pou yo enstitisyonalize vis la la nan peyi a donk yap fèm viv avèk yon ayiti pandan 10 15 an kap vini avèk menm pwoblèm gaz la. E pa pandan kèk mwa non. E e e e, si w pèmèt mwen Cliff, e m pèmèt ou respire, les mauvaises habitudes ont la vie dure. Ou wè kote n fin antre nan bagay sa la? Sèk visye sa l difisil.
Nou pap ka sòti ladan l konsa. E ou konn sa mwen men, s on spiral li vin ye. Ayayay gason! S on spiral.
Sa vle di otan ke w ap bat pou w retire kò w ladan l, se otan ke l ap atire w vè li menm, vè le fon. Paske Jodi a ou te ka fè 75 mil goud, 100 mil goud e kòm benefis pa jou, on di pa jou sou. On doum gaz.
On doum gaz. Demen maten ou pa pre, ou pa fèl. Demen maten ou wè ou pa ka fèl la. Pou aksepte ou pa ka fèl la, li pa fasil. E menm jan, e menm jan m di on nèg, e menm jan m di on nèg wi la. Konnya la, ti mesye Gran Ravin, ti mesye Vilaj, ti mesye nan Kòman rele zòn sa? Kwadèboukè, yo menm, k ap kidnape yon moun, k ap fè 30, 40 mil dola ameriken sou yon kidnaping, donk se pratikman yon semèn nèg a oubyen 3 jou, 4 jou maksimòm li fè kòb la. Ou fè nèg a, ou retire nèg a nan bagay kidnapping nan, se pa vre? Paske la jistis ou ankò la polis dwe pran reprann kontwòl sitiyasyon an. Donk menm nèg sa yo, ou pral vle pou nèg yo nan nan kad reinsertion ou al fè a, ou pral fè nèg a swa vin mason, m pa konnen swa vini kontremèt, swa nèg a vini artisan, pou la vin fè yon ti tablo m pa konnen, yon bagay atizanal pou nèg a fè 200 dola sou, ap vann yon ti tablo mil goud, de mil goud? Mara kòman ou pral re nèg sa nou menm? E menm jan an wi, nèg kap fè kòb nan bandi a, nèg asosyasyon patwonal ki yo menm sitiyasyon sa ranje yo a, sèk visye ou ankò spiral de vis nou antre ladann nan aranje koze yo a. Lap difisil wi pou yo soti, jan Marcus di la, les mauvaises habitudes ont la vie dure.